Antoulèka nou pa bezwen menm sezi de sa ke Morvan pral di a paske konsènan de timoun Martelly yo avèk Martelly tout alye l yo pwòch yo nou te deja konnen se gang yo te ye ok tout moun te gentan wè sa nan yo menm sa vle di lafimen pa janm leve san dife. Ebyen nou pral tande tout jan de deklarasyon sa yo avèk enfòmasyon ke Morvan li menm pote nan ti bout videyo sa. Nap sezi tande yon bagay. E pa bliye tou e baz 257 ki anwo tèt Petyonvil ok nou konnen ke yo arete e peti chèf li se e antèt chèf e antèt kòmsi gang lan ebyen yo arete misye. Nou 200 kap la toujou m salye nou. Mezanmi m pral fè nou viv e tande tout deklarasyon ak enfòmasyon ke Morvan li menm li pote konsènan 2 chèf gang yo arete a ki se chèf gang 257 anwo tèt petyonvil e aprè tou lap pale nou enpe de ti mesye mateli yo ok e gang sa yo menm yo alye ansanm avèl mèt di se pou yo baz gang sa ye nap tande tout bagay mèsi avèk tout moun pran le tan. Ok pou nou kapab pran san nou pou nou tande tout sa kap di yo kite kòmantè nou e pataje video sa abòne avèk chanèl la. Nou 500 deja 580 m salye nou moute moute toujou Mathieu Martin m salyew seum anpil love e anpil respè pou nou moute toujou moute moute.

Bòn ane tou Roilex yo frape baz 257 e Roilex moute moute di zanmi an sa Grand Black m salye ou zanmi m Charles Lovens m salye nou anpil lanmou anpil respè pou nou e Jacky Joseph menm lanmou an menm respè a e bon nou gentan anviwon mil moun ki gentan moute nan live DBJ entènasyonal la sa pa menm pran yon minit menm anpil lanmou anpil respè pou nou bon ti mesye E gade, m ap denonse, m salye tout 1017 moun ki la a deja, Rodney Marin, anpil respè. Sa fè lontan m ap denonse chèf gang e peti chèf, hein, chèf gang peti chèf o nivo de 257. Nou konnen nèg sa yo spesyalize, nèg sa yo se baz Olivier Martelly, se baz nèg phtk yo anlè Petyonvil. Yo fòme gwoup la, nèg Petyonvil, baz 257, yo se alye Izo. Nèg yo se se se alye Izo dayè peti chèf anndan mòn Laza desann nan Vilaj de Dye a ment repriz al nan baz li li menm ak Assoumi toujou anndan Vilaj de Dye e e jounen jodi a yèswa yo met lapat sou e chèf gang sa a ansanm avèk lòt 4 sòlda e baz 257 Anpil kontak ap fèt la pou yo lage misye, yap ofri gwo kòb pou yo lage misye e map mande dcpj, Frederic Leconte, map mande responsab kominikasyon pnh la ki se Hugues, Hugues Brun, map mande chèf de lapolis la, Elbé. Retire kò nou nan sa nou ye la. Si pe ti chèf lage, si pe ti chèf lage, nou mèt tou kite djòb nou tou. Nou pral sal devan madanm nou, nou pral sal devan pitit nou. On nèg ki responsab dil dwòg anndan Petyonvil pou Olivier Martelly, pou tout dwòg dilè nan Petyonvil, fè dil dwòg, pote dwòg yo a pil motosiklèt anndan Vilaj de Dye pou chèf gang Vilaj de Dye a, pou yo ta arete nèg sa jounen jodi a pou nou ta chwazi lage l nan pil kontak nou, m wè nou pè, m wè Yves Brun p ap rapè l, m wè, m wè, m wè, m wè, m wè, m wè towo dcpj a p ap rapè l, Frédéric Leconte, m wè chèf Elbe p ap rapè l poutèt Chariton chèf gang. Si e pou misye nou p ap rapè l la, nou, nou fèk kòmanse p ap rapè l pou ane a paske 2023 p ap dous pou oken chèf nan peyi Dayiti. Paske yo arete yon chèf gang, direksyon l se penitansye nasyonal. Atansyon, avèk Frederic Leconte, avèk Hugues Brun, responsab kominikasyon an si w pa lage foto chèf gang sa a o nivo de paj Lapolis Nasyonal Dayiti. Pa gen jwèt nan sa la a. Se pa blag li ye. Baz 257 e pa de mal li va fè al popilasyon an. Avan w ati jwe nan Petyonvil, fò w al peye Baz 257 swasant mil dola. Kèlkeswa gwoup k ap jwe nan Petyonvil la, fò w rale swasant mil dola w, twasan mil goud, fò w al peye Baz 257 peti chèf. Epi jounen jodi a pou yo ta arete l la a, epi pou n konnen ke Mateli ap rele, Olivier Mateli ap rele pou nou lage, enben peyi a pa gen moun ladan. On nèg tout pran plezi l ansanm avèk on chèf, on, on, on atis etchèmay vagabond ki rele Kassoumi. Se desann al fè baz a Izo anba a. Tout dil dwòg, se yo k fè l pou Izo anba a. Epi jounen jodi a la pou yo ta arete Peti Chèf, m ap denonse pandan tout 2022 a, Bondye fè nan fen 2022 a, premye jou, dènye jou pou Pou ane a fini yo arete l, epi pou n konnen pou n ta vin lage peti chèf la sou ba, sou pretèks ke Mateli ap rele a goch a dwat, Olivye Mateli ap rele a goch a dwat. John Colem Morvan, M mande Frederic Leconte, m mande Frantz Elbé, mwen mande towo sa a ki responsab kominikasyon lapolis la, Ki se Hugues Brun. Hugues Brun, m pa gen move dosye de ou kòm jèn gason. Lè m di jèn gason, gen karyè w nan lapolis. M pa janm gen vye bagay mal ou fè Hugues Brun. Pou okipe ni Frantz Elbé, ni Frédéric Leconte ki ta pran presyon nan men Martelly ak Olivier pou yo lage chèf gang 257 la nan baz Petyonvil. Yon nèg k ap fè deal dwòg e kidnaping ansanm avèk Vilaj de Dieu. Nou Nou se BBJ Nou se John Colem Morvan Ane a komanse Mesye m pral swiv nou la a la lèt Poum wè si nou pap pibliye 5 gang sa yo nan Baz 257 anndan Paj lapolis la Bat bravo pou tèt nou e bat bravo pou lajenès Mesye nou Nou sou lis e Elbe Frederick Leconte Towo sa a. ki rele Hugues mwen an. Depi nou fè dezòd sa a, m pral batay kont nou jiska premye jou a la, jiska 31 desanbre 2023. Si nou pa lage Peti Chèf sou paj lapolis sa la avèk minòt nan bra l, e pou nou fè l pale. Bat bravo pou tèt nou, lajenès, e bat bravo pou batay BBJ entènasyonal.